Hello guys, kòman nou ye? M espere ke nou tout an fòm. Hmm, jodi an m vin avèk yon ti videyo. Videyo pou jodi an, se m tap pa m sot ap pale avèk yon zanmi m epi m sot ap pale avèk yon zanmi m epi telefòn nan ap souke la, m pa vle l souke, ban m mete l yon kote. E nan travay mwen ye guys. Epi sa moute nan tèt mwen. Mwen nan travay, sa moute nan tèt mwen mwen tou di banm lage video sa. Paske video sa nan bezwen e map bezwen pou mwen repale de li ankò de sijè m pral pale a. M tap pale avèk zanmim nan pou kouraj ke mwen genyen epi pandan map fè travay mwen tou kanpe travay map fè a pou mwen fè video sa. Map raplem pi gwo imilyasyon mwen pran nan vim, pi gwo desepsyon mwen pran nan vim. Banm esplike nou. M pa pral dèyè istwa ki dèyè dèyè nèt men banm pran menm nan mitan istwa m pa pi men banm pran yon ti kal nan istwa kote mwen te plis kraze. Pandan ke mwen te Okap ansanm avèk papa pitit mwen kay manman papa pitit mwen an epi gen bri wi guys gen bri nan eskize m. Epi m te fin akouche M te ka gen sen mwa konsa, manman papa pitit mwen an di konsa ke m pap ka rete bò kote l, li chèche kòb machin, li voye m Pòtoprens. Pou m di nou byen, fanmi m yo se pa yon moun ki konsidere moun, ok. Yo pa moun ki bay fanmi valè. Kounye a m pa t wè ki kote m ta prale, epi papa pitit mwen an ekri yon zanmi l, li di konsa, zanmi an, epòk mwen ak papa pitit mwen an t ap viv Pòtoprens, nou tap viv menm kote. Li menm ansanm avèk mari l nou 4 la nou tap viv nan menm kay. Kounya la, lè l ekri pa zanmi l lan, li di pou l resevwa m lakay li. Vrèman vre, demwazèl la li resevwa m lakay li. M pa vle fè videyo a long, se sa fè m ap pale konjan. Vrèman vre, demwazèl la te resevwa m lakay li. Men, se pa kay pèsonèl demwazèl lan li te ye. Se te yon lakou epi gen yon lòt zanmi l ki te ba l fè yon ti chanm kay sou li atò l. Kounye a la, lè li resevwa m lakay li, mwen la nan lakou a, mwen la nan kay la, m pa vle pale fò paske m nan travay, mwen la nan kay lan epi m p ap travay, m pa gen anyen nan men m, e papa pitit mwen an li menm tou son moun li pat janm te konn voye pou pitit la nan menm zanmi an se te yon bon moun li se yon machann li konn vann taba lè ke li soti nan lari li menm tou li gen yon ti bebe lèl soti nan lari li ase l achte yon sachè daypè li pran demi li banm demi pou pitit mwen an si l achte manje li toujou nou pataje li ansanm paske mwen menm m pat gen anyen anyen nan menm se te sou kont li m te ye papa pitit mwen an pat janm konn rele m nan telefòn pat janm konn pale ansanm avè m de anyen lè w wè nou resi pale nan telefòn se joure tout jounen brèf kounya vin rive yon bon jou. Humm mari lòt zanmi zanmi papa pitit mwen an tankou demwazèl ki bay zanmi m nan rete nan lakou a li rele m pou m pote yon savon pou li paske douch la se nan lakou a li te ye kòm nou alèz li rele m pou m pote yon savon pou li li ta pral benyen se te lannwit kounya lè m pote savon an pou li Li pran savon nan menm epi li tou grate menm konsa. M fè oh sa sa vle di. Epi m pa di l anyen, m deplase. Lè m rive m di zanmi m nan konsa, m di zanmi papa pitit mwen konsa ok zanmi m. M di zanmi m nan konsa umm men kisa mesye a fè m men kisa l fè m. Mesye a, zanmi m nan di oh gad yon derespektan ou pa di entèl sa, an palan de lòt zanmi l lan. M di non m pa di l anyen. Li di oh fòk ou di l sa wi pou l pa fè w sa ankò. Kounye a vrèman vre mwen di l sa. Depi lè a demwazèl lan fè gwo pale anpil avèk mari l, depi lè a demwazèl la make m. Li make m nan lakou a. Li menm arive di ke mwen pa p ka rete nan lakou a. Ki pa etone m, men pwoblèm li te ban mwen se paske mwen gen yon ti bebe sen mwa nan menm. Kounye a tout sa lòt zanmi m nan fè li pale ansanm avè l, Li di, Kite m nan lakou a, m pa gen pyès kote m ale. Li di, Non, si l m rete nan lakou a, li menm l ap soti pou mwen. Kounye a la, guys, mwen vin, pou m plen envite pa l anpil, mwen gen yon vwazinaj nou te rete bò kote l, epòk m te konn ap viv Pòtoprens ansanm avèk papa pitit mwen an, m al lakay li. Men se yon manbo li ye. Men fòm di nou depi lè ke mwen rive nan kay la m pa santim alèz m gen yon ti bebe nan menm mwen pa santim alèz gen moun an malad anndan pase kay lan pa gwo li menm tou li son bon moun men m pa santim alèz pase gen moun malad anndan gen moun ki vin fè tretman anndan mwen menm mwen anndan avèk yon ti bebe ki kouche anndan nou pa gen anyen m pa santim alèz. Non aprè midi, li te ka nan sizè, epòk sa si l sizè li fè nwa. Mwen di m pap ret dòmi nan kay lan jodi a non m pap ret dòmi. Kounye a m ale m retounen kote zanmi m nan m di silvouplè pale ansanm avèk entèl pou l kite m nan lakou a, pale avè l m ap rete nan mwen menm, di a mesye a mèt pa pale avè m. Zanmi m nan vrèman voye l al pale ansanm avèk lòt demwazèl la, demwazèl la di non, demwazèl la rele anmweyy l ap kite kay la. Konnya la zanmim nan Li pranm li pral metem kay yon matant li ki te rete carrefour fèy a lepòk konnya lèl al metem kay matant lan e lèl parèt Manman demwazèl la te la, manman zanmi m nan te la, e matant zanmi m nan te la ki se sè manman zanmi m nan. Kounye a lè m rive, zanmi m nan di konsa, Matant, sa se madan entèl wi paske matant lan genlè te rekonèt papa pitit mwen an, paske yo te zanmi avan ke m te avèk papa pitit mwen. Li di, Matant, sa se madan entèl wi, li vin fè de jou la ansanm avè w, resevwa l pou mwen silvouplè. Matant lan di, Kibò? Epi zanmim nan tou vye dol la ale paske li gon ti bebe tou li kitel nan men yon moun fok li te tounen epi li gen mari fok li tounen tou swit map nan di kibò guys jou sa m santim pran yon imilyasyon m fè nwit la dlo nan zyem paske matant lan kite kay la li pa domi nan kay la akoz de mwen ki domi anndan Tout sa k te nan tèt mwen se te leve, soti, san ke m pa t konn pyès kote m pral avèk ti bebe a, a nevè di swa. Paske m vin ap panse m pa ka dòmi, pitit ap kriye nan men m, m ap kriye, paske m fè yon jounen m pa manje, m fè yon jounen m pa manje, epi pitit la vle yon jounen tou l pa gou tan, e se tete m ap ba li. Kiyès ki kap ansanm avèm se manman demwazèl la map kriye dam nan di pa kriye m konprann sa wap pran se sèm li ye sou moun ki pès li ye m di non m pat aksepte se kòmsi m vin mete fi a deyò lakay li sa pat sipoze fèt yow. Nan demen maten byen bonè m leve m pran lari a. M pa gen goud nan men m, m pa gen oken kote pou m ale. Fanmi m yo sèlman se yon chyen anraje guys. M fè videyo sa a. M pa genyen, m pa gen kòb nan men m non. M pa ka peye yon. M pa ka peye yon kaye chè paske m ap viv Sendomeng pou kounya m vin chèche lavi. Byenke mwen te oblije bay pitit lan, m te oblije pote pitit lan kay papa, men manman papa a mouri kounya, m te oblije pote pitit lan bay papa a pou m te ka soti nan lari mwen menm pou m chèche yon bagay pou m te regle, yon bagay pou m te fè, just pou m te ka pran swen tèt mwen. Paske alepòk m te gen 18 an. nan epòk la. Kounye a mwen Sendomeng. M pa jwenn travay souvan, men lè m jwenn, mwen reponn a bezwen m. E ou wè videyo sa guys? Videyo sa. M ap repale de li, m ap pale de li avèk yon kè kontan. E si w ap gade videyo sa demwazèl. Si ou ta tonbe sou video sa, gen yon ti jwèt non Muriela. Se Muriela. Banm fè travay paske nan travay mwen ye epi m di m pap pase pou m pa fè video sa guys. Antouka, m poko gen lajan. M poko ka lwe yon kay de liks, m po gen anpil bagay m poko ka fè. Men, moman sa yo, imilyasyon sa yo, se bagay ki motive m, yo motive m anpil anpil. Abòne avèk chanèl la paske gen anpil bagay kap vini. M son moun ki gen pasyans e m son fanm ki kourajez anpil. Abòne avèk chanèl la, plis bèl videyo kap vini guys.